Ki pi fasil la. Se jis pale. Se jis pale san aksyon. Men tout moun te wè ke Ariel Henry te enplike nan asasinasyon Prezidan Jovenel Moïse dans la nuit du 6 au 7 juillet dernier, wè sa m di nou an. Men moun pa di anyen, wè sa m di nou an. Men moun toujou wè ke Ariel Henry ap aji avèk awogans, men moun pa di anyen, nou wè sa m ap di nou an. Sa vle di, premye minis jistis revoke, komisè gouvènman revoke. Men, ki lòt bagay nou vle wè ankò? Sa vle di, nèg ki nan elektora yo, nèg ki sipoze swiv mouvman eleksyon yo, sa vle di, nèg sa yo, retire kò yo nan pòs yo, retire kò yo nan fonksyon yo. Sa vle di, nou menm pèp ayisyen. M pa konprann nan, paske imajine nou komisè gouvènman an rele Ariel Henry pou l al reponn kesyon, imajine nou Ariel Henry pa al reponn kesyon, an revanch misye revoke komisè gouvènman an. Misye pa sifi, misye adisyone, misye ap atake, misye revoke minis jistis. E nou menm ayisyen nou wè Nou wè zak la devan nou, nou pa di anyen. Nou wè sa m di nou an? Sa vle di mwen menm, rezon ki fè m ap pale, se paske mwen wè ke gen yon nèg ki kanpe dèyè do Ariel Henry k ap di l sa pou l fè. E misye parèt li di tout pèp ayisyen an se li menm. Ou wè sa m di nou an? Paske lè minis jistis revoke, lè komisè gouvènman revoke, Mèt André Michel parèt tèt, li di se li menm ki revoke minis jistis, li di se li menm ki revoke komisè gouvènman, wè sa m di nou an? Men, nèg kanpe ap pale, nèg kanpe ap ekri, nèg kanpe pa gen mouvman, pa gen aksyon fizikal nan jwèt pa yo. A vle di, bann tèt, bann tèt nèg sa yo k ap di y ap bay Jovenel Moïse jistis la, e sou papye, e nan pawòl, wè sa m di nou an? A vle di, gon bann nèg ki di y ap bay Jovenel Moïse jistis, men mwen plis wè nèg sa yo, Aksyon jistis nèg sa yo. Se aksyon pawòl, se aksyon papye, wè sa m di nou an. Pandansetan, bandi legal, gwo bandi nan repiblik la, nèg yo ap, nèg yo ap raboure, nou wè sa m di nou an. Sa vle di, nan jwèt raboure politik k ap fèt la a, Si yon nèg ou pa kanpe min, wap viktim, wè sam diw la? Pa bliye ou nan lakay platfòm, platfòm nasyon an, platfòm oksidan an. Pa bliye abòne sou chanèl YouTube nou an. Pa bliye pataje, like, subscribe. Pa bliye lakay platfòm Syans Edisyon. Yon lòt lakay platfòm YouTube chanèl. Pa bliye abòne. Wè sam di nou an? Avedi nou menm, nap rete konekte. Avedi. M konnen gen anpil fanatik ekout ki tap tann ki tap tann mwen al degaje pou nenpòt 20, 30 minit map di nou e pa aswè a men m toujou renmen nou pa bliye abòne pa bliye tcheke nou wè sam di nou an nap la nan kay la epi nap jete nap wè nan lòt videyo. Lanmò san jou ke n te wè on lè on videno si n sonje ti videyo sa kote ke nèg yo genlè te fin fon rap nèg yo te fin kòmsi fon vòl Epi yo tap konte lajan Gon Jude, Jude sa menm pa janm met kagoul Men lanmò san jou depi kèlke tan misye mete kagoul men yo te wèl nan videyo a lè nèg yo tap konte lajan an Se yon nèg anpil moun Malpass te konnen deja paske yo di yo te toujou konsidere misye kòm yon boukong Se nèg ki te konn atè a la nan fontyè a ki tap eseye fè ti bras li eksetera Epi misye vin konvèti kòm chèf gang li te toujou nan ti mouvman brase moun eksetera Kounye a li vin erije tèt li kòm chèf de gang. E gen yon verite pou n bay, gen yon zam pa vle di w bandi. Dayè, gen anpil sitwayen pezib ki gen zam e yo gen zam lakay yo. Men zam lakay yo se pa pou anmègde moun, zam lakay yo se pa pou vòlè afè moun. Nèg la gen zam li pou l pwoteje lakay li, pou l pwoteje fanmi l. Gen neg gen pil moun ki gen zam andan peyi a ok mwen konnen on jounalis pa egzanp lè pou neg tankou bob misye toujou di eksplike ke li gen ti kout la gen ti long nan men eske nan eskel nwi moun eskel deranje moun li gen afèl poul pwoteje tèt li paske kelke pa li di li menm li pap vin viktim pou on neg vin rale sou li poul kanpe gadew sa vle di ke gen moun ki posede zam. e ke zam nan se pou pwoteje tèt li. Men gen nèg ki gen zam nan tou pou l pou l kidnape moun, pou l vòlè afè moun, pou l tire, pou l touye moun tou, pou l fè asasina. Kite m di tout moun Kwadèboukè. Lanmò San Jou se pa kòmsi m ta di w l deside bay trèv. Lapolis lan fè gwo efò pou te ramne baz 400 Mawozo a lòd. E m ap derape avèk sa pou m di nou, lè Boucante Laparole t ap fè efò di nou ke ann bay Lapolis lan sipò, Bal sipò petèt ou remake nan yon komisarya gon pwoblèm gon bagay ki genyen ki pa kòrèk si sosyete sivil lan ka ede nou pote kole avèk lapolis lan
paske se sèl li menm nou genyen nou sonje m te fè sa jiskaske Guito Edouard te voye lanp solè pou plizyè komisarya. menm jan Diamond ale nan 2 komisarya li mete kouran li mete sistèm solè pou 2 komisarya mèsi jasmin de Diamond menm jan nan lewogan kafou difò gen 2 sitwayen k ale ki fè menm bagay la pase kisak pase se lapolis la nou genyen. E gang armé yo yap dedouble sou nou. Gen gang ki fè kidnapping, gen gang ki pa fè kidnapping. Men tout se de gang armé yo ye. Men genyen ki gen de foli grandè. Men men nèg a tou konsa se li k mèt kwa dèboukè. E. Li kwè tout bon vre ke l genyen pouvwa sou oubyen vi, li genyen pouvoir de vie et de mort sou tout moun ki nan kominote a. Jodi a fò tout moun Kwadèboukè ta leve pran lari, di lapolis lan fon gwo mouvman, di lapolis lan lapolis kenbe pou nou toujou. Mache sou yo toujou la police. La police lan woule anba vant mawozo. Radio mega.
E 400 mawozo jwenn. La police la gen de bagay ke l pa anvi fè. Gen de imaj nèg yo petèt chwazi pa voye e m di lapolis lan fò n pibliye imaj sa yo. Jodi a moun Kwadèboukè gen enterè pou yo kapab mache avèk lapolis lan, di lapolis ban n sa, ban m sa. Paske ofinal ki sa k pase, ki sa n konstate? Gen yon gwoup moun ki pa ka kite peyi a paske yo pa gen mwayen pou sa. Gen yon gwoup moun ki ka kite men k ap fè rezistans oubyen ki di ke se la yo genyen. Gen yon pakèt kale. Eske nou pa janm poze tèt nou kestyon, ann di tout Ayisyen deside ale, ki sa Ayiti ap devni? Radye Omega, di m.
Mwen pa ka oze di l, men m ka kestyone l. Eske n pa panse se yon mouvman lach lè nou tout di N ap chache yon kote pou n ale, pou n kite Ayiti. Èske nou ka panse se yon mouvman lach? Èske n pa kwè ke se yon mouvman lach? N abandone, n kite zòn nan, n ale? Èske n pa kwè sa? Mwen, m pa ka di l. Men m santi l. Gon.

epi m sekwe tèt mwen, mwen di, Nou gen yon pwoblèm serye. Nou deside tout bon vre pou n pa nan goumen, n pa nan batay nou menm. Gen yon ensekirite nan zòn, nan yon peyi, tout moun di ki mele yo pa kapab, yo vire do yo ale. E sa k di a. Lè n fin ale, nou lonje dwèt nou sou blan pou n di e blan k responsab, e blan k mete n la. E se sa m vin pale avèk nou aswè a nan premye pati emisyon pou m di nou, èske n panse ke se blan ki responsab malè nou, mizè nou? Boukante lapawòl.
E m pral rale kèlke fè avèk nou. Li pa ka nan d'une manière chronologique malheureusement. Men, li gen dwa gaye, men n ka poze tèt nou kesyon an. Ou p ap travay, ou p ap regle anyen, ou gen senk timoun, ou fè senk timoun. Èske se blan ki fè w fè senk timoun? Di m. Ou deside, moun kò Niyon yo sitou, nou deside koupe tout pyebwa k gen nan yon rejyon. Se blan k mande w pou koupe pyebwa lakay ou? M nan detay yo la kounye a. Gen yon prezidan ki eli pou senkan. Gon gwoup nèg ki deside di yap anmègde prezidan paske yo bezwen pòs. Yo fè 3 mwa lòk on peyi, nou tout kanpe nap gadel majorite a se blan ki fè nou lòk peyi nou ki fè ke apre kestyon peyi lòk ekonomi peyi a pran gwo kou se blan k responsab sa di mwen nou an 2010. Eleksyon ap fèt malgre bagay la mal pase gon dezyèm tou yo pwograme epi kisa k vin nou konstate Milande Maniga Michel Martelly gon bann moun nan sosyete a ki di banm vagabon an eli m vle yo mete vil okay tèt anba di mwen. Se blan an ki tal fè manifestasyon kraze vil okay se blan ki te fè w chita lakay ou kòm moun pou di non m pap ka pran cette histoire de Michel Martelly e blan ki te fè w fè sa èske se blan gen moun ki di non se Clinton ki te chwazi l enben M pa konprann menm si Clinton chwazi l ou te ka deside bay Clinton yon repons tou wi. Se 700 mil moun wi k te deside al vote Michel Martelly, 300 mil te deside al al vote Millard Maniga men kote rès moun anndan peyi a? On avait à l'époque 6 millions moun a laj de vote kot moun kote n te ye? Blan an fè n chita lakay nou n pa al vote? Di m non. M pran sa yo kòm ti detay sèlman. Li nan kilti nou malerezman ayisyen. Nou fè siksè yon moun kòm malè nou. Moun nan pa gen okenn lyen, okenn relasyon avèk nou. Nou rayi l paske moun nan ap pwogrese. Nou di moun sa se yon moun ki nan dyab. Nou di se yon nèg ki nan dwòg. Oubyen n di nèg a monchè misye nan omoseksyalite oubyen se yon masisi l ye. Ou menm ou chita sou yon tèt men w ap reflechi, w ap bay blag epi lòt la ap fè ti efò l. Kòmsi ou bral di ke se blan k responsab. Kisa m vin konprann mwen menm finalman? Se pa blan k responsab malè nou. Blan pa responsab malè nou nan anyen. Men, il n'etè pa le prezidan dayiti. Maduro se prezidan Venezuela. Chak pèp. Chak dirijan ap chache enterè peyi l. Kite fwontyè a fèmen pou de twa jou w ap wè. Ou pral jwenn yon bann gwoup de sitwayen, de komèsan dominiken ki pral pote doleyans li bay leta dominiken pou l di l ke pwod yon ansanm de pwodui n konn genyen n konn koule l vè Ayiti, fwontyè a pa ka rete fèmen, fò l ouvè. Lè 50 mil moun, 100 mil moun pran direksyon pou y al kay moun ki pran lajan an, gade pou wè si n pa t ap kòmanse jwenn kòb la. E blan k pran lajan an? Non, e pa blan k pran l. Tout lòbèy n ap fè pou n mete peyi a nan dimansyon sa, nan eta sa, se pa Leblan.

Byen gen m salye w, m salye tout oditè e mega FM yo, fòs kadran an bon map tande w anpil atansyon nou nan yon moman ki frajil yon moman e nou konnen pwoblèm ensekirite a vale teren menm si son w zam tout bon son w zam jwèt paske lapolis la e gen de katye. ki gen arlèt sou yo, ki gen nèg ak zam, nèg k ap fè dezòd nan katye popilè yo.
Epi misye vin konvèti kòm chèf gang. Li te toujou nan ti mouvman brase moun eksetera, kounye a li vin erije tèt li kòm chèf de gang. E gen yon verite pou n bay, gen yon zam pa vle di w bandi. Dayè, gen anpil sitwayen pezib ki gen zam e yo gen zam lakay yo. Men zam lakay yo se pa pou anmègde moun, zam lakay yo se pa pou vòlè afè moun. Nèg a gen zam li pou l pwoteje lakay li, pou l pwoteje fanmi l. Gen nèg, gen anpil moun ki gen zam anndan peyi a. Oke, mwen konnen yon jounalis pa egzanp, lò pou nèg tankou Bòb. Misye toujou di eksplike ke li gen ti kout la, li gen ti long nan, men eske nan eske l nwi moun, eske l deranje moun? Li gen afè l pou l pwoteje tèt li. Paske kèlke pa li di li menm li p ap vin viktim pou yon nèg vin rale sou li pou l kanpe gade w. Sa vle di ke gen moun ki posede zam e ke zam nan se pou pwoteje tèt li. Men gen nèg ki gen zam nan tou pou l pou l kidnape moun. pou l vòlè afè moun, pou l tire, pou l touye moun tou, pou l fè asasina. Kite m di tout moun Kwadèboukè, lanmò san jou se pa kòmsi m ta di w l deside bay trèv. Lapolis la fè gwo efò pou te ramne baz 400 mawozo a lòd. E m ap derape avèk sa pou m di nou. Lè Boucante Laparole t ap fè efò di nou ke ann bay lapolis lan sipò, ba l sipò petèt ou remake nan yon komisarya gen yon pwoblèm, gen yon bagay ki genyen ki pa kòrèk, si sosyete sivil lan ka ede. Nou pote kole avèk lapolis la. Boukan te lapawòl.
Paske se sèl li menm nou genyen. Nou sonje m te fè sa. Jiskaske Guito Edouard te voye lanp lanp solè pou plizyè komisarya. Menm jan Daymond ale nan 2 komisarya li mete kouran. Li mete sistèm solè pou 2 komisarya. Mèsi Jasmin de Diamond. Menm jan nan Lewogàn, Kafou Difò, gen 2 sitwayen kale ki fè menm bagay la. Paske ki sa k pase, se lapolis la nou genyen e gang ame yo y ap dedouble sou nou. Gen gang ki fè kidnaping, gen gang ki pa fè kidnaping. Men tout se de gang ame yo ye. Men genyen ki gen de foli grandè. Men men nèg a di konsa se li k mèt kwadèboukè. E li kwè tout bon vre ke l genyen pouvwa. sou oubyen vi, li genyen pouvoir de vie et de mort sou tout moun ki nan kominote a. Jodi a fò tout moun Kwadèboukè ta leve pran lari di lapolis lan fon gwo mouvman di lapolis lan lapolis kenbe pou nou toujou mache sou yo toujou lapolis.
Lapolis lan woule anba vant mawozo. E 400 mawozo jwenn. Lapolis la gen de bagay ke li pa anvi fè. Gen de imaj nèg yo petèt chwazi pa voye. E m di lapolis lan fò n pibliye imaj sa yo. Jodi a moun Gwadèboukè gen enterè pou yo kapab mache avèk lapolis lan di lapolis bann sa, banm sa. Paske o final kisa k pase, kisa n konstate? Gen yon gwoup moun ki pa ka kite peyi a. Paske yo pa gen mwayen pou sa. Gen yon gwoup moun ki ka kite, men k ap fè rezistans, oubyen ki di ke se la yo genyen. Gen yon pakèt kale. Eske nou pa janm poze tèt nou kestyon, an n di tout Ayisyen deside ale, kisa Ayiti ap devni? Radio Mega. Di m.
Mwen pa ka oze di l, men m ka kestyone l. Èske n pa panse se yon mouvman lach lè nou tout di n n ap chache yon kote pou n ale, pou n kite Ayiti? Èske n pa panse se yon mouvman lach? Èske n pa kwè ke se yon mouvman lach n abandone n kite zòn nan n ale?

nan peyi Senegal li kri ayisyen yo mwen li lèt sa epi m sekwe tèt mwen mwen di nou gon pwoblèm serye nou deside tout bon vre pou n pa nan goumen n pa nan batay nou menm gen yon ensekirite nan zòn nan yon peyi tout moun di ki mele yo pa kapab yo vire de yo ale. E sa k di a, lè n fin ale, nou lonje dwèt nou sou blan pou n di e blan k responsab, e blan k mete n la. E se sa m vin pale avèk nou aswè a nan premye pati emisyon pou m di nou, èske n panse ke se blan ki responsab malè nou, mizè nou? Bou tande la pawòl.
E m pral rale kèlke fè avèk nou. Li pa ka nan d'une manière chronologique malheureusement. Men, li gen dwa gaye. Men n ka poze tèt nou kesyon. Ou p ap travay. Ou pap regle anyen ou gen 5 timoun ou fè 5 timoun eske se blan an ki fè w fè 5 timoun di m ou deside moun konnin yo yo sitou nou deside koupe tout pye bwa k gen nan yon rejyon. Se blan k mande w pou koupe pye bwa lakay ou? M nan detay yo la kounye a. Gon w prezidan ki eli pou 5 an. Gon gwoup nèg ki deside di y ap anmègde prezidan paske yo bezwen pòs. Yo fè 3 mwa lòk on peyi, nou tout kanpe n ap gade l majorite a. Se blan ki fè nou lòk peyi nou? Ki fè ke apre kestyon peyi lòk, ekonomi peyi a pran gwo kou se blan k responsab sa di mwen nou an 2010 eleksyon ap fèt malgre bagay la mal pase. Gon dezyèm tou yo pwograme epi kisa k vin nou konstate? Milande Maniga, Michel Martelly. Gon bann moun nan sosyete a ki di banm vagabon an eli m vle. Yo mete vil okay tèt anba. Di mwen, se blan an ki t al fè manifestasyon kraze vil Okay? Se blan ki te fè w chita lakay ou kòm moun pou di non m pap ka pran cette histoire de Michel Martelly e blan ki te fè w fè sa? Èske se blan? Gen moun ki di non, se Clinton ki te chwazi l. Enben, m pa konprann, menm si Clinton chwazi l ou te ka deside bay Clinton yon repons tou wi. Se 700 mil moun wi k te deside al vote Michel Martelly, 300 mil te deside al al vote Milord Maniga men kote rès moun anndan peyi a? On avait à l'époque 6 millions moun a l'âge de voter kot moun kote n te ye? Blan fè n chita lakay nou n pa al vote? Di m non. M pran sa yo kòm ti detay sèlman. Li nan kilti nou malerezman ayisyen. Nou fè siksè yon moun kòm malè nou. Moun nan pa gen okenn lyen, okenn relasyon avèk nou. Nou rayi l paske moun nan ap pwogrese. Nou di moun sa se yon moun ki nan dyab. Nou di se yon nèg ki nan dwòg. Oubyen n di nèg la monchè misye nan omoseksyalite oubyen se yon masisi l ye. Ou menm ou chita sou yon tèt mi w ap reflechi, w ap bay blag. Epi lòt la ap fè ti efò l. Kòmsi ou pral di ke se blan k responsab. Kisa m vin konprann mwen menm finalman? Se pa blan k responsab malè nou. Blan pa responsab malè nou nan anyen. Depi 1986. M poko janm wè okenn efò serye ke peyi sa oubyen sa yo rele elit anndan peyi sa deside fè pou ke yo retire peyi a nan sa l ye a jamè ogran jamè. Kit se elit entelektyèl, kit se elit. Politik, kit se elit ekonomik. Elit ekonomik lan pi grav toujou paske li menm li pa gen anyen a wè avèk Ayiti. Chak moun ou wè yo di w ki son boujwa anndan peyi a oubyen nan nivo kestyon elit ekonomik, li genyen atach avèk on lòt peyi. Swa se konsil onorè Itali, konsil onorè Pewou, konsil onorè Izrayèl. Li pa okenn atach avèk peyi a vre. Jodi an, malgre sitiyasyon konsa, ou poko janm santi gon gwoup moun k ap reflechi pou di ke sa n ap fè avèk peyi a. Tout tan moun ap di se blan, blan, blan, blan, blan.
Nou sòm an 1990, 16 desanm, nan eleksyon Jean Bertrand Aristide vin prezidan. Moun yo soti an foul pou vote Jean Bertrand Aristide. Se vre peu après bral gen desepsyon, Jean Bertrand Aristide 94 bral desu nou, Jean Bertrand Aristide 2001 se pi rèd. Men pou tèt nou pèsonèlman an nou fè yon efò. Egzanp nou toujou endekse Leblanc, notamman Leblanc ameriken. Lajan Petro Caribe a e blan ameriken k manje l? Di m non sa non. Moun ki manje lajan petro karibe a yo la wi. E blan k manje lajan petro karibe a kiyès ki manje l. Mwen te di nou yon lè anlieu plas nap mache moute desann nap mande kot lajan petro karibe a nou konnen kote l ye an al kay moun yo dirèkteman nan al pran kòb la. Lè 50 mil moun, 100 mil moun pran direksyon pou y al kay moun ki pran lajan an, gade pou wè si n pa t ap kòmanse jwenn kòb la. E blan k pran lajan an? Non, e pa blan k pran l. Tout lòbèy n ap fè pou n mete peyi a nan dimansyon sa, nan eta sa, se pa Leblan. Èske blan an gen yon responsabilite nan sa? Blan an pa Blan an Objektif blan an Banm pran yon banm pou yon peyi La Repiblik Dominikèn Abinadèl pa prezidan Ayiti Li se prezidan Repiblik Dominikèn Ougo Chavèz Ou byen si nap pran Hugo Chavez se gwo revolisyonè ki bann gwo kout men, ki renmen Ayiti men il n'etè pa le prezidan d'Ayiti. Maduro se prezidan Venezuela. Chak pèp, chak dirijan ap chache enterè peyi l. Kite fwontyè a fèmen pou de twa jou w ap wè. Ou pral jwenn yon bann gwoup de sitwayen, de komèsan dominiken ki pral pote doleyans li bay leta dominiken pou l di l ke pwod yon ansanm de pwodui n konn genyen n konn koule l vè Ayiti, fwontyè a pa ka rete fèmen, fò l ouvè. Boukante la pawòl leta dominiken ki konnen ke lap travay pou yon pèp li di enben pèp mwen pale avèm fòm tande ki dènye fwa nou te pale avèk leta ayisyen poun dil gen de jan lap fonksyone la nou pa dakò jamè jodi a tout moun abandone paske yo diw ke ayiti pa pral okenn kote tout moun gon sèl bagay nan tèt li fòm kite. Le mond konsidere nou kòm on pèp ki lach. Se kòm si n pa menm ka fè anyen pou tèt nou. Lè ok nou tout ale, kiyès k ap konstwi peyi sa? Sa k di a, nou tout anvi ale, men nou youn pa dakò vann peyi a. Epi nou gon bagay nou tou renmen di nan tè Desalin nan li pa pou blan. La terre de Dessalines c'est pour les Haïtiens men nou pa konn sa n ka fè a sa, sa n dwe fè avè l. Si n pa vle peyi a ankò an antann nou nou vann li. Paske nou pa bezwen l. Nou pa bezwen l. N al Sendomeng, n al Chili, n al Brezil, n al Tòkenkenkòs, n al Etazini, n al Kanada, n al ann Ewòp, n al tout kote. Nou pa bezwen l. Men aktyèlman la.